Bagay sa yo ki pral touche de sijè m panse ki ase sansib pou kominote Senmak lan. Bon, Senmak fò n ta gade l sou de ang. N ap gade l sou le plan sosyal epi n ap gade l sou le plan ekonomik. M pa ko vle twòp abòde kestyon politik yo si se pa de kestyon pètinant. Donk sou le plan sosyal m santi ke Senmak l ap bouje nan sans ke popilasyon an l ap ogmante konsiderableman. E m te kapab di to dakwasman popilasyon an jounen jodi a la, li pa tèlman mize sou sa n te kapab rele repwodiksyon alechèl dè fwaye. Men se plis egzòd k ap fèt sou Senmak la pou moun pran an kont paske se li menm ki fè ke Senmak jodi a la ap avwazine yon to dpopilasyon ki ap fwole sa m te kapab rele yon eksplozyon demografik. Donk sa se sou le plan sosyal e se yon opòtinite li ye tou pou moun ki nan domèn biznis Paske la a gon lajan kap brase, gon kapasite ke Senmak gen jounen jodi a la an tèm de konsomasyon ke moun ou sipoze pran an kont. Sou yon plan ekonomik, e san ke m pat mete twòp anfaz nan premye apwòch mwen an, m panse ke Senmak ap bouje, bouje konsiderableman pa rapò avèk rès peyi a. Senmak vin reprezante e vrèman yon nwayo e kote ki gen anpil posibilite an tèm de kreyasyon de richès, e menm kapab di jiske la, ki pa twòp eksplwate la mezi ou pa gen twòp moun ki vèse nan domèn, m kapab di de kreyasyon de richès nan domèn ekonomik pekè. E byen evidaman, Senmak nou pa kab detache l de rès peyi a. Lè nou di nou pa kab detache Senmak de rès peyi a, sa di Senmak fonksyone an plis. de sa ke l kapab pote men a limaj de peyi Dayiti dan lansanb e men ve ou ve pa reyalite a li jan l prezante a donk nou oblije dil avèk li nou oblije fonksyone anndan l e fè ansòt ke de mekanism ke n pral mete an plas tan o nivo enstitisyonèl tan o nivo de sosyete sivil lan m kapab di donk nou oblije ajiste nou e adapte nou avèk reyalite a Beker. Se vre ke nou pa t pare, men nou oblije adapte nou avèk li. Bon, sa k ta sipoze fèt la, li ta sipoze vini o pli wo somè de leta. Sa di fon sinyal ki ta sipoze soti de leta a menm pou l ta di men ki oryantasyon ke l ta renmen bay avèk peyi a nan 5, 10, 15, 20 pwochèn ane k ap vin la yo. E gon plan global ki defini e Senmak antan ke on antite de lansanbl. Donk Senmak ap oblije ajiste l. Men o pli o somè de leta ke n ap pale a la, nou santi te gen yon veleyite, m byen di yon veleyite, kote ke agrikilti la l te sipoze pran an kont. E lè m di agrikilti la sipoze pran an kont lan, se atravè yon pwogram ke prezidan an defini kòm yon strateji ki rele Karavann. Men n santi depi kèlke tan la a, donk Karavann nan se kòmsi m ta di se yon machin ki antre nan yon fènwa epi ki etenn limyè l ki pake. Donk nap tann ki pwosesis de relans ou de revitalizasyon k pral pote avèk karavan nan omwen pou popilasyon an ta ralon souf. E Sen Mak de pa sa l reprezante tou sou le plan agrikòl ki se m kapab di nè vale latibonit lan m panse ke Sen Mak te kapab nòmalman tire epeng li de se je paske Sen Mak ankò yn fwa li reprezante yon gwo fòs an matyè de pwodiksyon agrikòl, men se pa pou kont li, byen antandi. Donk fòk nou pran tout lòt komin yo, enkli Lestè, jan m toujou di, ki fè pati de lawondisman de Gonayv, men ki pa gen absoliman anyen pou l wè avèk Lewo Atibonit. Donk, si n te deja uit komin, ajoute avèk Lyankou, ajoute avèk Monwi jounen jodi a la, ki se te de katye, men ki elve o ran de komin, m panse ke Senmak, ankò in fwa, li kapab diminye di pwen de vi espas fizik, men antanke espas potansyèl an tèm de kreyasyon de richès se Marc rete menm bagay la. E m pa pral statye m bokou plis sou ki majistra ke Sen Mak ta sipoze gen men m pral di ki politik ekonomik ke Senmak ta sipoze genyen e an fonksyon de politik ekonomik ki defini an kounye a w ap wè ki pwofil moun plizoumwen ki te kapab reponn. Donk, m panse jodi a ankò Meri Senmak an depi de tou sa l kapab genyen kòm de feblès, m ap pale de adminstrasyon ki la a ki konpoze de Niko, lè m di Niko, moun ka plis wè yon ti zanmi, Ann di Nicolas Dorvilus, ann di Frantz Ulysse, epi ann di Sherline Joseph. Donk 3 moun sa yo, mizapa vizaj feminen an, m panse lòt 2 potorik sa yo, si yo alye yo, m panse gen yon pakèt bagay ke yo ka fè. E yon pakèt bagay dan le sans ke Nico, pou w s on franc parler, pou w s on, e m kapab di, s on Son karaktè fran e sa rektitid m kapab di e misye te kap reyalize anpil bagay. San teni kont de sa n rele klivaj politik. E lè n di klivaj politik sa se nan ki sans? Niko pon nèg ki la pou fè karyè politik. Sa di majorite gwo pwojè Senmak genyen ki prale nan sans pou pran de desizyon enpopilè, Niko ta sipoze yon pèsonaj ki ka pran yo. Paske l pa konte fè karyè politik. Men, de lòt kote, ou ta gen yon Frantz Ulysse li menm kap fè politik la. Donk m panse ke la tandem sa te kap bay de rezilta. Men jiska prezan m santi gen yon ti sitiyasyon ou pa santi ke vitès la ka pase solisyon an ka pote vrèman. M panse ke mesye yo bezwen de nouvo souf ki kap pote de nouvo oksijèn pou yo. Sa di an tèm de patisipasyon, enplikasyon de la sosyete sivil, jwenn dotre resous ki pou alye yo avèk administrasyon an e m panse ke rezilta sa l kapab vrèman pou le meyè de la komin de Sen Mak. Wi gen posibilite toujou. Posibilite an, nan le sans ke nou idantifye sa n gen kòm potansyèl. Nou idantifye ki sa n gen kòm feblès. Nou gade bezwen yo. Nou defini de plan, epi kounye a nou di, men ki strateji oubyen plan stratejik daterisaj ke n pral aplike, an patan de yon politik denplikasyon. Donk si se pa sa k fèt, m panse ke dezan an, de rodaj ke administrasyon sot fè la a, otomatikman li pral pran 1 an, yo pa rive pase vitès sa e lè sa m ka di vrèman se vre ke solisyon an yo te genyen eleksyon an men manda a pèdi. E nou pa vle soti twòp de karkan peyi a dan lansanm pou n vin chita nan yon senmak ki son ti senmak Jan nou toujou di l nan konpòteman nou nou se makwa avan nou Ayisyen, mwen menm m pa vle sitye analiz mwen an nan yon karkan konsa. Kite m yon ti kras ekstrapole pou m di ke Senmak ap peye konsekans de yon sitiyasyon de degradasyon ki genyen alechèl anviwònmantal global anndan peyi Dayiti. Di o fèt ke nou gen rezèv sa yo rele forestyè nou ki nòmalman a mwens ke 1 pousan, rezèv an tèm de kouvèti vejetal nou ki mwens ke 5 pousan, donk Gon gwo efò k pou fèt. Men efò w la fòk li fèt de manyè transvèsal, jan m sot di a, de manyè global. Se kòm si, si gon de dispozisyon pou n pran, se mak nou k ap toujou pran sou le plan lokal, men panse a l sipoze fèt de manyè global Beke. Donk, sesi se pou m di kisa? Tout è priyoritè, tout è priyorite a Senmak. Kestyon anviwònman fizik lan k ap degrade, avèk chak avès oubyen gwo lapui ki fèt, donk ou ka anrejistre kisa nou gen kòm dega, Mantalite moun yo vin on ti kras e anpire sitiyasyon an, paske depi lapli pare bekè, reyalite a ou wè li, tout moun soti avèk fatra yo lakay yo pou yo vin devèse, ou konprann, nan kanivo, pou yo vin devèse nan kano, pou yo vin devèse sou wout la. E pi gwo malè ki te ka rive nou se kisa? On lapli ki mare pou l vide, epi lapli a, li pa rive vide. Epi, ou konstate nan lasware, w ap kouri machin, donk se sou pil fatra w ap monte, sou sak fatra, etsetera. Donk, m konprann ke Senmak di pwendevi anviwònmantal, li gen anpil jefò k pou fèt. E, men, nou pa kab detache l de lansanble di peyi. Men, spesifikman, Senmak, de pa sa l gen kòm reprezantasyon jewografik, e, konfigirasyon jewografik, m te kapab di, Senmak reprezante yon kivèt. Kote ke, an amon de Senmak, Donk ou gen yon rezèv, m kapab di, ki konstitye de yon chèn de montay. E anplis, ou genyen de ravin. Ou genyen nòmalman yon pant ki rapid. Men sa pa anpeche ke Sen Mak sensèman dote de yon kapasite pou ke ekoulman fèt. Il sifi ke w gen yon gwo lapui epi apre 15-20 minit, Sen Mak sanse sèch. mizapa kèlke kote ki reprezante sa yo rele zòn de, de, li gon non wi, sou plan teknik, zòn de depresyon. Zòn de depresyon, sètadi tout dlo ap afliye pou yo vin egzakteman nan espas sa a. E Senmak gen plizyè zòn jounen jodi a nou ka reprezante, nou ka prezante kòm de zòn de, de, de depresyon. Pa egzanp, si w ap fè zèl sid Senmak, otomatikman ou pral pran zòn Le Relais. Donk sou men goch ou. Donk tout pati sa ale jiska e Niko, Nikola. E m ap pale la de Magwana. Donk tout sou men goch la se yon zòn de depresyon ke li paske l kenbe dlo. Se tankou yon kivèt ke li ye. Gon lòt zòn ankò ke n te kab pran kòm yon zòn de depresyon men se di o fèt ke gon feblès m kapab di o nivo de kano dirigasyon yo. Kano de de devakyasyon yo. La m ap pale de e dèyè lopital pou al mouye jis nan kafou madan madan Montiyas. Se sa. Donk La a sanse reprezante yon zòn de depresyon paske gen tout zòn amon an k ap degaje dlo soti sou Lasiri pwolonje pi wo lekòl Bèbè a, Mòn Kalvè, k ap devèse dlo k vin mouri nan zòn sa a. Men zòn ki pi rele an, Becker pou m onèt avèk ou, se kote k rele Site Bèten an. Donk, zòn sa a se yon zòn ki gen yon sètèn kouvèti vejetal, ki gen de plant jeyant ladan l, de mangye, epi ki. pa ofri yon posibilite denfiltrasyon e anplis solèy pa atenn espas sa a. Donk la a, li gen yon gwo travo de drenaj ki sipoze fèt pou pèmèt ke gen yon asenisman de zòn sa a. Epi, kote ou konnen ki poze plis pwoblèm jounen jodi a se blòkòs. Donk blòkòs, il sifi ke lapui a pare epi tout moun blòkòs ozabwa deja. Paske tèt yo anlè y ap mande kisa k rezève pou yo kòm sò. Men sa w la yo konnen l deja. Se inondasyon, ou konn sa m di w, se o stagnant ki pral bay marengwen, se pousyè ki pral bay rim ki pral pwovoke miltiplikasyon de viris ki siseptib pou bay moun yo lafyèv, etsetera. Donk, an gwo, m kapab di w, Senmak se sa l reprezante sou le plan anviwònmantal. E pa bliye, pa bliye, jodi a la ou gen de zòn ki se de zòn an ekspansyon. Ann pran katriyèm seksyon pa egzanp. Twonson pou soti sou pon Pivè an pou rive m kab di jis nan limit Y la, sa di kote pou fè e oubyen ou monte sou Bwa Leta, Gran Fon, ou di mwens ou pran zèl dwat la pou ale sou Wot Sen Mak, pou ale sou Lalwè a. Donk, zòn sa a tou, twonson sa a, s on twonson ki mande on entèvansyon alafwa ponktyèl e seryez.

nòmalman e pèmèt aske moun ki nan zòn nan rale yon souf bekè. E m panse youn nan moun ki te plis veye ou anwo a se Julio. Se Julio ke m konnen ki te abite anwo avèk kèlke lòt rivren ki te genyen nan peryòd la. Men ekstansyon an pral pran efektivman avèk administrasyon mwen menm, Paul Prolix, Jean Rony, Eugène avèk Jean Dorélien. Donk te gen yon pwoblèm ki te deja anonse nan zòn sa. Pwoblèm nan se ki sa li ye? Se te yon zòn ki te yon ti kras anklave. ki te yon ti kras konjestyone. E m te fè yon entèvansyon, si ou pa t timoun nan sans sa a, paske ou se yon bebe grandi, m raple m. Donk, gen yon entèvansyon miskle ki te fèt nan zòn sa a, pou n te dezanklave zòn nan, dekonjestyone l e pèmèt aske Pòtay Gèp te plizoumwen jwenn yon ekstansyon an tèm despas fizik. Donk, Se te anpil pale anpil nan peryòd sa a, paske se pa tout pwopriyetè tèren nan zòn sa a ki te aksepte ke entèvansyon an te fèt, trase de wout yo te fèt, donk nou te oblije pran de dispozisyon, jan n di a, gwo ponyèt nan epòk sa a pou nou te fè trase de wout nan do lise a, pèmèt aske wout ke moun yo ap itilize jounen jodi a la ak bay aksè avèk Lakwa Wouj ki bay aksè, avèk lekòl Sanon Derak ki bay aksè e avèk garaj meri a e ke yo itilize tou kòm stasyon e pou moun ki prale Lestè, Tronson Sen Mak Lestè. Donk, se te tout yon gwo koze. La m ap pale de aval zòn sa a ki reprezante yon zòn de depresyon. La m nan do lise Stenio Vensan. Men si nou pran wout la yon ti kras pou nou monte Beker, avan nou monte, n ap di n ap kanpe devan kay, pa egzanp, Dominik lan.

Se liy ki pi ba ki fasilite ekoulman dlo a. Osi senp ke sa, ou pa bezwen konplike tèt ou. Lè n di liy dwèt Alvèg, sou le plan, m kapab di topografik, e sou le plan teknik, liy dwèt Alvèg la reprezante liy ki fasilite dlo a li ekoule pa gravitasyon. Pou kont li, ou pa bezwen aksyone l ni pouse l, li prale pou kont li. Ebyen liy dwèt Alvèg sa a, li soti devan kay Dominik lan,

Sa di, nivo mwayen wout la pa rapò avèk fon kanal la, ou vin santi ke se kòm si se nan yon flank poto ke w ap pase. Paske diferans lan li enòm, li prèske ale de lòdre de 2 mètre m kapab di menm. Sa di kote machin nan ap woule a pa rapò avèk fon kanal la si l netwaye. Èske w konprann? Donk, fas avèk reyalite sa a, gen de gwo travo de drenaj ki pou fèt sou blòkòs. E konpleksite ke blòkòs. Avan nou avanse, Majistra, ou pa t fè kalkil sa a lè nou t ap al ouvri zòn sa a? Non, pa t ko gen, pa t ko gen posibilite pou kalkil sa a. Paske pa t gen anyen ki te di ke pa pral genyen de wout, pa pral gen de dispozisyon pou ke jan konstriksyon yo fèt la, yo te fèt konsa. Paske mwen m anonse reyalite a, men katèl ki vin apre m nan, li pa gen dispozisyon ki pran. Mwen menm m pa pral dedwane tèt mwen nan sans pou m di ke m pa responsab. Wi m responsab, paske an tèm de previzyon ta sipoze nòmalman gen de mizanplas ki fèt. Dû aux faiblesses de planification dans l'ensemble, E absans de teknisyen tou ki gen nan meri a paske gon bagay pou konprann Becker. Pandan administrasyon pa m nan mwen m t ap fè 2 djòb. M ap fè yon djòb de majistra e m ap fè yon djòb denjenyè. Dou, pa t vrèman genyen sifizamman de fon pou peye yon enjenyè senyò ki kapab fè de kalkil pro, lè m di pro a, sa di k ap antisipe de zevènman, k ap antisipe de obstak e pèmèt ke gen de dispozisyon ki pran pou anpeche ke yo, yo prezante. Pa t genyen reyalite sa a. Donk, mwen menm m pa vle dedwane tèt mwen m di ke administrasyon m nan pa a lorijin de pwoblèm sa a. Men yn fèt e sèten, m pa gon fwa m janm rate yon okazyon ki prezante pou m di ke mwen menm m ta renmen ede a rezolisyon pwoblèm blokòs la. E m toujou disponib e dispoze, san lajan, avèk lajan, pou ke m ede rezoud pwoblèm blokòs la. Paske se yon pwoblèm krisyal li ye. Blokòs gon konpleksite ladan l parapò avèk zòn de depresyon e liy de talvè gndou ki sanse genyen an. Si w ap soti nan ri Petyon, pa egzanp w ap soti devan edh, Becker, w ap vire monte blokòs. Si w lage machin nan nòmalman, w ap wè l pran yon ti pant, pou l kouri vini pase zòn kay Madan Lesly a 2 pou l vin kanpe egzakteman devan kay Dominik la. Si w soti anwo blòkòs tou, reyalite a se sa l ye, w ap lage sou woulib, w ap vin kanpe la. Sa vle di se zòn sa ki zòn de depresyon an. Donk ou vin gen konpleksite a parapò avèk 2 pant nan sans envès. E si w lage yon dlo devan e, e, m kapab di, kòman yo rele lekòl sa, lekòl pou vin antre nan ang lan, e sou blòkòs nan ri Petyon, Nòmalyen, Le Nòmalyen, si w lage yon dlo la, ki direksyon dlo a ap pran? L ap vin bò kay Madan Lesly, bò kay Dominik, l ap vin bò kay Ti Pòl Joubert. Menm jan si w lage l anwo, pi wo, Super Gemini, l ap pran direksyon pou l devan Paul Joubert, pou l vin devan K. Dominique. Donk, sans envès ke pant sa a li prezante a fè ke kèlkeswa tip de drenaj ke w anvizaje sou blòkòs, l ap gen 2 ladan l. L ap gon tip de drenaj a syèl ouvè, ki pral gen ladan l fouse latè yo, sa yo rele kanivo yo, epi l ap gon drenaj souteren ki pèmèt ke ou regile pant lan, epi ou pèmèt ke dlo a li ale sou fòm degzitwa ale egzakteman nan lanmè a. Men la ankò, la ankò, Becker, pa rapò avèk volim dlo ke chèn de montay blòkòs yo ap bay, e plis ke 7 raven, m pa di ravin nan zòn sa a, Becker, li pa gen 2 solisyon. Ti beton ou wè ki sou wout blòkòs sa mwen menm m toujou di son beton k merite defonse, leve, paske drenaj la li sipoze fèt de manyè souteren e fò l fèt nan tout lajè wout la, m pa di ke odela de 4 mèt. Ou pale egzanp pou lajè?
E ou menm ou di gwo lajan mwen map mete konpleman ladann. Map di gwo makoukou lajan ke nou bezwen pou nòmalman aseni zòn blòkòs. E la ou tonbe egzakteman nan yon ti apwòch nou te genyen avèk de zami. Sa pwouve ke nèg ki te avan nou yo, avan jenerasyon pa nou yo te plis eklere. Nan yon sèten fèt Becker. E lè w gade premye trase Senmak, map pran la an kont. M pa pral twò lwen. M ap pase, m ap kanpe sou pon, pon pyè. M ap pran rue Bonè, m ap pran rue Chavann, m ap pran rue Sen Simon, m ap pran rue Normil Charles, m ap pran Oris Paultre, e. M ap pran Jacques Louis, se konsa. M ap kantone oubyen analize, m ap chita l egzakteman nan espas sa. Ou pa remake ke majorite wout sa yo se de wout standar ke yo ye, yo gen yon lajè konsiderab. Fose lateryo yo fèt san pwoblèm. Yo te gen egou, menm lè gen la de ki bouche, men jiska prezan toujou gen egou. Tout wout sa yo al debouche sou lanmè. Le swa, lontan, lè w chita anba galri yo resevwa brise de mer la, sa di Menm lè ou ta santi yon ti chalè anndan lakay ou, depi ou soti sou galri a, ou jwenn yon soulajman. Men jounen jodi a, lè w ap gade, jan m toujou di l, menm ekstansyon sou wout sa yo nou pa rive fè byen. M ap pran le ka de Wi Chavann, ki ta sipoze pwolonje nòmalman tou dwat epi al mouri sou Lasiri nan pye mòn nan. Pa egzanp, lò kanpman an lè w ap gade li pral mouri prèske nan vwazinaj imedya wout ki bay aksè avèk lekòl Bèbè a anwo a. Si w ap fè yon trase dwat, Ebyen kisa w remake? Apati de Djan Makou, wout la koupe. Li pran yon ti devyasyon, epi lè w parèt, ou gade wè se yon briganday ki devan w. Donk se prèske tout ri Sen Mak se konsa ke yo fèt. Ekstansyon yo pa janm rive fèt. Men se di o fèt ke, jan m sot di w la Bekè, se feblès o nivo de sèvis de jeni minisipal meri a. Paske ta sipoze nòmalman gen des enjenyè senyò k ap mete baton nan wou mesye ki gran pwopriyetè yo lè y ap fè lotisman, sètadi y ap koupe tè pou yo vann, epi pèmèt aske meri a li entèvni pou l di tande nou, ou pral vann tè se byen, nou sipoze gen wout, nou sipoze gen de espas ki alwe avèk sa yo rele atraksyon pou jèn yo, pou rivren yo, sa di plas piblik, ti pak datraksyon, etsetera, tèren de je, lè m di tèren polivalan, baskèt, vole, menm lè pa gen foutbòl, paske depi w pale de foutbòl, se gwo espas, se 100 pa 50, se 200, etsetera, men yon ti tèren baskèt, yon ti tèren volebòl, defwa menm tenis, ping pong, donk ou te kap anvizaje nan kad global de definisyon yon plan. M kapab di plan d'urbanisme. Men malerezman Becker tout bagay m ap pale la yo, se pa konnen ou pa konnen yo. Un, ou te nan reyalite a lè w viv li, gen yon pwoblèm de resous a diferan nivo, resous imèn, resous ekonomik, menm lè w vin gen resous ekonomik lan defwa, tèlman gen de priyorite ki defini, ou vin tankou yon sapè ponpye. W ap rezoud pwoblèm ki prezante devan w, ou pa gen tan pou w ale nan antisipasyon. Donk mwen m panse ke jodi a la a, Pou m reponn sensèman avèk kesyon Alain Becker, m ap responsabilize tèt mwen, m ap responsabilize kontanporen m yo, moun ki fè pati egzakteman de menm jenerasyon avèk mwen yo, pou m di glwa a la se pou ansyen yo e se malere Ayiti chak fwa nou bezwen puize yon bagay de valè nou ale nan le pase. Men si pou m di onètman, moun ki te premye dirijan Senmak yo, ki te fè premye trase ibanis Senmak yo, m panse ke moun sa yo te plis avize e eklere. Ke nou menm. Paske jodi a la a, pou ou rive nan kay Senmak pou wè ke moun nan abite epi li ka gen 2 machin ki pake lakay li, sa ou ka konte sou dwèt ou wi konbyen kay Senmak ki konsa. Sa di espas moun nan abite, epi madanm ni gon machin, li menm li gon machin, oubyen yon zanmi ki vin vizite ou gon machin epi 3 machin yo pake. Donk li ekstrèmeman difisil. Donk se dyo fèt ke nou vin renmen tè twòp Senmak. Nou renmen tè twòp Senmak, epi nan plan de lotisman yo, lè ap fèt, se pwopriyetè lan ki deside ke lap ba yon tèren 12 pa 15 epi se 20 mil dola ameriken. E ou vwayaje, e youn nan gwo chans ke w genyen, e janm gen yon mononk mwen toujou di l, ou mèt te konn li pase wosinyòl, depi w pa vwayaje ou pa eklere. Donk, chak kote pa egzanp ou rive Etazini, map pran kote m konnen ou vizite, Boyton Beach, gen yon kote wap pase ou tande yo rele Old Boynton, li ekri OLD epi non Boynton nan. Sa vle di se ansyèn Bwenton nan. E nan konstriksyon de nouvèl site yo, ou gade pou wè konparativman avèk ansyen yo, ou wè sa yo vin konstwi kòm ekstansyon ou wè yo toujou pli bèl. Men an Ayiti se le kontrè. Donk si jounen jodi a la ou ta di santrevil Senmak se old Senmak la. Pozisyon ki pran pou respekte yon seri de nòm Beker m sur sèten pral gen de pwoblèm. Dou se pou m di w ke Gon demach ki te inisye nan lèzane 2002 avèk administrasyon pa m nan. Jan m di, administrasyon ki te gen Paul Prolix, ki te gen Jean Rony Eugène, ki te gen Jean Dorélien. Nou te fè yon demach oprè de Université Québec à Montréal, se te UQAM, la m nan ane 2002, ki te vini fè yon etid sou extension de la cité. Yo pwodui yon dokiman kote ke yo montre extension Vil Sen Mak li ta sipoze fèt nan pati oryantal li. La m ap pale sou katriyèm e yon ti kras sou sizyèm. M di katriyèm yon ti kras sou sizyèm, se paske ou konnen gen limit, m kapab di, gen liy limitwòf antre de seksyon sa yo. Men yo te plis vèse sou katriyèm seksyon nan sans yo te pran zèl goch la. La a m ap pale de pase Montaka, pase Bwa Leta, monte Gran Fon, epi al soti Pon Sonde. Dokiman sa yo se sur ke si yo pa t boule an 2004, si yo pa t sabote an 2004, li disponib. E menm lè l pa ta disponib, Yon senp lettre de requête ke yo ta fè auprès des responsables de UQAM, L'Université Québec à Montréal, annik bay ane a, y ap jwenn dokiman an. Donk, la a, yo te kapab plis ou mwen pwize de dokiman sa a pou nou ale vè konstriksyon de nouvèl site oubyen ekstansyon Sen Mak. Paske Bekè, si w pa fè l an tan nòmal, sou baz de planifikasyon, jan w konnen yo di w, tout sa w pa chita tèt frèt pou planifye ou menm, men ki endispansab, la nati ap pote l ba w, men se dan la doulè l ap pote l ba w. Donk ou konstate ke nou pa vle planifye ekstansyon site a sou katriyèm seksyon pa rapò ak pwopozisyon ke Linivèsite Kebèk a Monreyal te fè a, men ou konstate ke l ap fèt de pa li menm. Moun yo ap konstwi. Lè w ap fè wout bwa leta jounen jodi a la ou wè anpil kloti ap fèt, gen anpil enplantasyon k ap fèt, men si l pa òganize. Donk la a nou pati Balon an de menm ang lan ankò. Li pa pral lòt bagay non. Se sa w ap konstate ki genyen nan nivo tout site Senmak. Bon gen de site yo di m Senmak m pa konnen yo. Mwen menm ki te majistra Senmak. Lè w tande site isit, site lotbò, site, site, site. E lè w rive ladan yo. Konpare tout avèk site Vèna w ap konprann. M pa kwè gen twò gran choz yon majistra ka fè. Paske katran se yon bagay ki pase pap, pap, pap, pap, pap. Dayè la nosyon de tan ou konn se pa yon bagay ki defini. Se an fonksyon de kisa ou gen kòm konteni de tan ou pral wè èske tan an long oubyen l kout. Men an tèm de rezolisyon de pwoblèm ki pap fasil, katran kanmarad se katran de planifikasyon li ta sipoze ye pou ke lòt 16 ane kap vini yo byen evidamman konsèy kap vini yo gon politik Sur le long terme ki defini e ke yo menm yo antre ladan l. Mwen menm m panse ke avèk prezans de platfòm kominal ki te genyen o nivo Senmak, sa yo rele usaid lokal se t on bagay konsa. Donk mwen m panse ke se te plis on planifi konsa konsa k t ap pral fèt. Lè m wè dokiman PCF oubyen PFC ki soti, ki defini on ansanm de pwojè, ki defini on ansanm de ide de pwojè, ki mete priyorite sou anviwon 13 je kwa. Men m panse se t on politik konsa ki ta pral aplike. Epi lè m gade mwen gen de feblès pa rapò avèk idantifikasyon pwojè yo pou kòmanse. E anpil administrasyon k ap vini pa pral reflete sa yo rele liy de kanpay, de pwomès de kanpay ke anpil katèl te fè. Donk m wè gen yon konfli, antre djwek pa l antre la e manke elegans. Si te gen elegans, pa egzanp, depi konsèy yo yo rive chouke nan meri a, yo fin ranpòte eleksyon yo chouke, donk kounye a ta sipoze gen yon pale, yon poupale serye ki enplike tout sektè, ou konprann sa m di w, ki pa fèt de manyè katimini jan m konstate ke l fèt la a, e ke konsèy yo yo anbrase plan dansanm sa a, oudimwens plan sur le long terme sa a, e ke yo travay ladan l. La m te kab konprann ke sou yon orizon 20 lane, swa m ta di 2000, m ta di 2016, 2036 oubyen 2046, nou te kab espere yon bagay. Men jan bagay la ye la Baker li ekstrememan difisil. Men se solisyon an kanmenm. Paske polisyon, solisyon se ki sa li ye? Se planifikasyon, planifikasyon, planifikasyon. Se sa li ye. Fò n toujou planifye. Paske lè n planifye li pèmèt nou antisipe, li pèmèt ke nou fè de entèvansyon

Donc m panse ke se jan la ils doivent s'arranger de manière à faire preuve de beaucoup plus d'élégance. Fok yo enplike beaucoup plus de moun ki konnen moun ki se de resous sur pou komin nan, pou rejyon an ke yo enplike yo nan travay la an lye plas ke yo chita pou kont yo, y ap redije de dokiman avèk anpil feblès, anpil fay. Èske li pa enpòtan pou nou tout pale nan mitan nou ke nou tout fè erè pou nou repati ansanm? E solisyon CEMAC la m toujou di l, divizyon an se pretèks pou n pa travay ansanm nan, pou n pa montre feblès nou. E men solisyon dirab la se antant ke li ye Beker. Pa gen pou n soti la. Jounen jodi a la fon nèg ou gade Nico, ou gade Frantz, ou gade Sherline, ou gade yo avèk feblès yo e fòs yo, epi ou di men ki kote mwen menm m ka pote apui pa m nan pou pèmèt ke yo te genyen eleksyon an men nou pa pèdi manda a. E se la m ye. 2 zan se deja 2 zan e de ranje kò, ranje pye, diskisyon isit lotbò, tout moun ap chèche yon jan pou yo chita epi enplozyon an fèt. Divizyon an eklate, tout moun konstate l. Men jodi a la se kisa l ye? Nou rete 2 zan, se koud a koud la k pou fèt, se operasyon men kontre a k pou fèt pou n konstate feblès mesye yo epi si yo gen bon tande. Pote de konsèy, enplike nou epi rès de zan an nou sove l. Paske ki enterè yon nèg genyen Becker? Ou menm ki la pa egzanp ou gen madanm ou gen pitit. Ou gen yon viza. Byen ke mal ou ta chwazi rete Etazini men ou chwazi tounen vin la a. Ou chwazi tounen vin la. Se a di la a li oblije kounye a amenaje pou l alafwa vivab e vyab e pèmèt aske pitit ou kapab leve ladan l an bòn e di fòm. Ki enterè m gen pa egzanp m kite Etazini aprè 9 an kote m t ap viv plizoumwen alèz men m konnen se yon peyi m t al prepare m t al prepare m pou omwen m tounen vin itil lakay mwen. M konnen se yon solèy, yon lapui m t al pare pou m tounen vin lakay mwen. Donk ki enterè m gen jounen jodi a la pou m k ap chita avèk eksperyans de mè ke m te genyen, double de kapasite m genyen kòm enjenyè sivil, de pa pil eksperyans m fè isit e aletranje m wè, m gad bagay, m gad bagay Beker. Donk m pa ta tounen la m mete konesans mwen a la dispozisyon de popilasyon an.